ta swete, m pa ta swete sa, men m ta renmen wè pou m gen yon manm nan fanmi m ki enplike nan vòlò epi pou m wè mwen k ap ouvè baryè lakay mwen ba l antre. Se bagay tèrib mèt la. Yo se vòlò a vin jwenn yon solidarite anraje. Gade avanyè la ou pa wè manifestasyon pran lari la pou mande libere Joma. Libere Joma. Yo di Joma se sitwayen pezib, sitwayen onèt. Konprann? Moun k ap fè sosyal. Moun k ap fè sosyal. Konprann? Tout vòlò antre nan fè sosyal. Bagay tèrib sa. Vòlò bay moun epi fè sosyal epi se poutèt li fè sosyal la men tout moun ki manje nan bay la nou tout se vòlò se vòlò nou ye tou konprann sa vle di ke. Lontan nan yon katye ou gen yon gran paran w ki te vòlè plizyè jenerasyon aprè ou pa ka rantre lakay w. Ki kote w ka rantre a mande Bondye padon non. Nap raple w papa w gran papa w te vòlè. Bon gade gade chenpanze sa chenpanze sa kap jape Canada a. Eske nap travay sou dosye a la rapid? Ah non! Ah non! Nou jwenn about misye. Pou pou yon papa gen yon pitit pou voye l nan lapolis pou l al vòlò telefòn yon bòs mason mete nan lakou a. Alò ou wè si nonm sa te ret nan lapolis? Ou wè nan ki ka n tap ye? Ou konprann sa m di w lan? Alò vòlò sa jwenn kwak mwen menm m te reponn li m pat konn si se yon ti vòlò. Men la yo vin di m yon ti vòlò telefòn m di a nan nivo Bòb ye la ou paka pral reponn yon ti vòlò telefòn. Papa l se pastè. Kijan w konnen l antre lotbò a? Yo fè magwouy pou li e m konn sou ki non yo fè l antre. Papa a pran pòz gen kèk moun l ap fè rantre, li tou foure l nan lis la. Epi wè, olye l olye l wè foure zèl li anba vant li pou l chèche lavi, ou wè l jwenn moun ki ba l mikwo epi ki fè stidyo pou li, vòlò parèy li ap gide ap ap glise kèk bagay ki pa menm vrè ba li, ap fè chantaj. An men se jis pou moutre w. Sosyete a jodi a m pa konprann sosyete a depi nèg la se move zafè depi nèg la se vòlò bon depi ou parèt nan yon zòn ou tande yo ap di w men papa zòn nan e papa pa pèp non epi moun ap di w men papa zòn nan men papa nan men pa ou mande w kote papa nou ap travay ou di se papa nou se li k peye lekòl pou nou se li k peye kay nou lè kay nou bout se papa nou depi ou tande se papa nou mèt konn se yon kidnapè ou mèt konn se yon moun ki nan vòlò bagay moun sa vle di li yo pwoteje l. Yo pwoteje l. Si lapolis ap chèche l, lapolis ap chèche l de midi a katòzè, l pap janm ka jwenn li, paske yo ba l kay pou yo dòmi, yo met moun ap siveye pou li, yo met chofè moto ap siveye pou li, si lapolis ap. Sa vle di ke men nan kisa sosyete a tonbe. M di w jenerasyon sa, bon, otorite, enpinite a tou Guerrier, enpinite a pou bokou, paske e gen moun k ap pran kòb nan men yo, byen ke nou konnen yo se yon bann jij onèt e serye, nou pa pral lonmen non yo la pou viv te fè jalou. Donk yon kout chapo pou komisè gouvènman Pòtoprens lan ki nan yon misy travay difisil. Pase jwe wòl komisè gouvènman kounya nan peyi Dayiti nan Pòtoprens se pa yon mens afè. Fòk nou salye kouraj Gabriel Ducarmel e dwayen an tou Bernard Servil. Mesye kidnaping nan se yon bagay anraje. M sot tande 4 pa 4 lan pale de komin Gresye, Makòm nan. Makom nan gon sukisal makom nan la bagay terib wi mèt la yo antre nan pran kamyon manje kidnape moun gresye kounya li deja pa gen mwayen nan menn ti machin gresye a ou konn gresye a son komin ki vrèman laj vin afè plaj bò lanmè nèg vin kache ap fimen bòz vòlò bay moun pou polisye yo ap goumen kont sa epi makom nan sou responsabilite yo ankò e sa fè ke li enpòtan deje Normil m konnen w nan moman difisil donk ann kite vye van fin pase. Pou nou di papa nou babay epi met kanson nan tay ou wè si na mete w sou komisarya li mèt on kontenè yo ta mete nan de bò makom nan ou konprann EPRR bò makom nan paske lè w pase la gen de antrav k ap tann ou lè se pa labou a ou pa ka foure tèt ou nan labou a epi gravye k sote gravwa k soti lè lapli tonbe vin lage nan wout lan ou pa ka fè l ak vitès se nan ralanti pou w pa tonbe nan twou ralanti pou w pa al foure kò w nan labou. Epi yo tou met men sou ou. Se nan sans sa a anpil moun viktim devan Makom nan. Sitiyasyon an vrèman konplike. Gen moun ki ap fè gwo jefò pou konbat ensekirite a. Genyen komisè gouvènman Okay la Guerrier. A wi. Misye pa jwe a vòlè.
Non, non, misye pa nan betize.
Pèsonèlman se li k. Pèsonèlman se li k entèvni. E li k al pran kilikou. Wè, moun yo rele l epi l vini. Moun yo pa rele lapolis. Yo rele misye epi. Epi misye debake. Wi.
Li bay yon bakòp.

Bon mwen panse ke travay rezilta l te bay nan pakè pòtoprens lan l tap mal pou l bay li nan ministè lajistis paske wi wi wi ba 117 se ke entèvansyon misye map pral di yon bagay li pa tap bay menm rezilta vou save poukwa paske o sen menm di gouvèneman gon yn gè chaken kont chaken.

Epi tou l pa t pridan tou nan yon seri de entèvansyon ke l te fè. Pase lè w nan wayòm, lè w kay dyab oubyen kay lougawou, gen yon konpòtman pou w genyen pou lougawou a pa manje w. Èske w konprann sa mwen di w la? Afè pou w ap di w pa t la, m vini, lòd nan dezòd. Kot ou wè pase le premye minis, le chèf, chèf CSPN nan kote li? Ou wè pase le prezidan de la repiblik? Ay depi w pa la dezòd gaye? Epi depi ou vini wap met lòd nan dezòd nan nan nan ou paka sa vle di ke gen de se se sa yo di la diskresyon est une prudans e lendiskresyon est une enprudans sa vle di ke misye te manke diskrè ke diskrè jan de diskou sa yo pa fèw paske otomatikman e kòmsi mta vin nan jounal la la epi mvini mdi ok mvin nan jounal la kounya moun pral tande jounal la men e nou menm lè nou pat la moun pat janm tandel. Radyo a te fèmen? Non! Sa vle di ke otomatikman ou fè sa ou kreye gròy, otomatikman ou fè sa ou kreye hèn, otomatikman ou fè sa ou tann pyèj nan pwòp antouraj ou. Petèt si misye ap reflechi, l ap wè deklarasyon anfantin sa yo, fò w gen rezèv, fò w pa fè yo nenpòt kòman. Men, li te kapab bay rezilta. Men, èske rezilta l vle bay la. Antre nan filozofi gouvènman an. Guerrier, èske w la? Èske Lucmane Delille pral kouri dè bandi pandan PM nan menm ap di l fèk sot pale a Izo, Izo di l lapli ap tonbe aswè a, li pale avèk entèl, èske nan yon ka konsa, lè vyolon yo pa akòde, kisa w ka tann kòm rezilta? Imajine w, an n pran mwen m ankò, m tounen m vini m di, e kounye a m se mèt e seyè, kounye a, epi e Guerrier k ap ekri nouvèl yo. E gen rie kap kòdone sal nouvèl la e gen rie kap fon seri de bagay enben kounya yo gen yon ren seri de enfòmasyon enben kòm ou kòm se ouk tou dèt ou enben vini vini sa vle di ke jodi an fòk tout moun konnen ke moun ki pa vle wè moun bò kote yo moun ki alèji ak prezans moun moun ki pa vle travay an ekip èske yon moun kounya gen rie m ta di yon moun map ba w latè sèlman pou Ok bon ou pa vle wè moun bò kote w epi pran latè pou ou sèlman ki sans sa pral genyen ou gen latè pou ou ki sans sa pral genyen donk se tankou gato gato a gon bann bagay ki fè gato a e toutan engredyan sa yo pa met ansanm gato a pap gato Guerrier li pap gato si ou met ze an ou met fig la. Eske w ka bat li pou w bwè l? Li pap gen gou. Fòk gen suk lan. Se ke, se konsa sosyete a ye. Medsen an bezwen lòt medsen parèy li lè l malad. Tout afè, tout afè.
Donk, se ti erè sa yo m panse ke zanmi an te fè pou l evite pou l pa fè yo ankò. Donk, m panse ke la vie est une école à travers laquelle on est condamné à tout apprendre. Bon, mesye sa pa gen bouda chita non yo menm. Nèg sa yo ULCC ap, genlè gen yon bagay, genlè gen yon kwen, gen yon kafou l bezwen. mete nèg sa yo sa yo rele kafou tenten an oubyen chemen jennen paske se nan chemen jennen yo kenbe chwal malen paske la a m pa konprann kouman y ap bay nèg sa yo egzamen long sa yo. Anketè ULCC, Unité Lutte Contre la Corruption, tande plizyè chèf dantrepriz, pami yo notè Jean Henry Céant, avèk 2 fonksyonè nan lona. Si n ta vle kwè korespondans yo te voye bay doktè Reginald Boulos la, pdg Delimat la, odisyon sa a konsène egalman Albert Christian Jean Louis, ki se pwopriyetè Estra Market, Youri Latortue, ki se mandatè fèm Latortue, Mèt Jean Henry Céant, notè lan, ansyen kandida a la prezidans, yo di ansyen notè etid notè Céant li pa toujou, e pa li ki toujou nan tèt li. Bon m pa konnen si eske aprè l sot premye minis lan eske l toujou. Eske bon se bon se nòt lan k di l konsa ex notè etid notè seyan Rodrig Polit ki se direktè finansye nan ona ansanm avèk Renald Benjamin ansyen direktè nona daprè sa ki di odisyon an te fèt madi 29 septanm lan nan lokal ULCC yo. Daprè korespondans KESA a, seyans lan se t on seyans de konfwontasyon. Li te vize pou te kapab wè kouman yo ta met ansanm oubyen apresye konprann diferant kontradiksyon ke yo relve nan odisyon aktè konsène yo nan dosye Onamart e Ona Pharma. Le Bon ke moun ki ekri atik lan, Le Nouvelliste, di ke yo te pase yon kout telefòn bay òm dafè lan, Reginald Boulos. Doktè Boulos, si ou vle bay ti presizyon tou, paske m konnen se yon malad jounal la ou ye, ou kapab rele, paske ou gen nimewo telefòn mwen, ou gen nimewo telflfòn Guerrier, pou w di mo pa w, oubyen, paske n ap fè yon egzèsis difisil la a. Egzèsis fransè-kreyòl, ou ka konprann sa. Donk, lè jounal la rele doktè lan pou l te kapab konfime pou yo kèk bagay, doktè a reponn, li di, wi l te reponn envitasyon ULCC a, toutfwa, li fè konnen ke li pa konprann, gen bagay li pa konprann, gen bagay ki pa klè. nan demach sa a, paske yo fè 8 èdtan ap poze l kestyon. Erezman doktè a te mache a sachè li. Doktè a entèlijan, li tou fè makèt li, papa. Li di, Antre a de sachè. Dòk la genlè manje anpil. Li di, Antre a de sachè. Epa bay li pot pou moun yo. Bay moun yo l se yo p ap pran anyen nan men l. Li te vin la, li pote yon wonm pou nou, men moun yo l se yo p ap pran anyen nan men l. Dòk m wè de sachè. Li bay li pote pou l manje. E m pa konn si Youri te mache aba avè l a manje a e pa l tou li menm. Li te pot ze. Ze a te pral rebitan. Ok, nan lèt lan, Doktè Boulos k ap pale, yo te mansyone ke yo rele m pou eklèsi nan yon kontradiksyon ant diferant odisyon k te fèt paske gen kèk bagay ki pa klè. Pandan uitèdtan m pase a ak yo an, Ap reponn kesyon yo doktè kap pale m pa wè kontradiksyon yo tap pale a non m pa wè yon grenn kontradiksyon non nan sa m te di avan ak sa lòt vin di donk ni anketè yo non plis sa e doktè Boulos pa wè kontradiksyon yap pale a poutan nan lèt lan envitasyon yo ban mwen an se pou yo kapab eklèsi sètèn kontradiksyon sepandan nou te itilize jounen sa pou n te klarifye anpil dosye.

Jan yo vle fè konprann li an, se de preferans yon patenarya ki egziste ant ona avèk on rezo sipèmache. Enben, rezo sa yo gen pou yo ban nou on rabè ale de 10 a 20 pousan pou anplwaye yo, asire yo avèk pansyone lona yo, Depi yo prezante kat yo valableman, se sa òm dafè lan li esplike. Kote bagay sa ye Unamat Urona Pharma pou Doktè Boulos? Non, non, se pwogram nan. Ah, pwogram nan.
Ok. Donk, pi lwen, Doktè Boulos fè konnen ke anketè yo te rive dekouvri ke tout antrepriz ki patisipe nan pwogram nan, Yo ranbouse plizyè fon ke yo te deja resevwa regilyèman. De plis, li fè konnen ke tout avans, garanti, pa ipotèk, ke tout bagay sa yo te fèt kòrèkteman. Li pa yon kesyon de prè endividyèl, se yon pwogram ki kreye pa Lona li menm an 2017, ki anglobe plizyè antrepriz nan kad yon akò de patenarya. Se yon pwojè OUNA. Li vize 2 objektif. Premyèman se rive amelyore pwodiksyon nasyonal lan pandan n ap ankouraje sipèmache yo pou yo vann plis pwodui lokal e ofri yon asistans sou fòm rabè avèk anplwaye yo, avèk asire yo, avèk pansyone l'OUNA yo, se sa l presize. Lòm dafè Reginald Boulos di li pa konprann poukisa pwogram sa a fokis. ULCC konsa? Poukisa ULCC gon fiksasyon sou pwogram sa a al depi 8 an alòske gon bann dosye koripsyon ki konsène yon bann gwo zotobre nan peyi Dayiti tankou ansyen minis, ansyen premye minis, senatè, depite, yo pa janm pale de yo. Se de dosye de koripsyon byen etabli. M pa rive pou m konprann tou poukisa dosye Ona Mart e Ona Pharma rive enterese ULCC a tèl pwen si se pa yon pèsekisyon politik. Doktè a ki k ap pale konsa? Li tèlman gen de patenarya ki lye Ona avèk lòt antrepriz, Leide li te yon ti jan ironize patenarya ki enterese ULCC an e E alos gon pil lajan Lona genyen deyo ki gaye nan men yon bann neg politik nan peyi a, yo pa janm cheche fe limye sou lajan sa yo, te sonje bri bri bri kouri sa, ou te sonje bri kouri a, bagay la te vin jwenn nou la, neg ki prete pou grann yo, neg ki prete pou manman manman yo, neg ki prete pou ti granmoun ki rete 2 jou pou yo viv epi yo prete pou 40 an pou yo. Ki granmoun ki pa mèt ret yon semèn pou yo viv, yo mete pou 60 an. Oh! Gen kòb m wè nèg gen nan men yo la. Gen nèg ki te fè kèk ti wounou nan radyo, kèk bat bouch, men gen k pa pale ditou. Gen k pa pale ditou. Doktè Kelly Sébastien te fran li menm, li te esplike l avèk senserite. Donk li menm li, li prete, li swiv modalite, li remèt. Men gen anpil lòt nèg ki gen gwo bagay nan men yo. Lakay ou tou, gen yon bann nèg yo epegle. Yon bann nèg ki gen gwo zo nan men yo. Se genlè se la a ki fè Doktè Boulos fè kout volan. E sou nèg sa yo l bezwen rive. E pa mwen k pral site non yo paske lakwa a, m poko prè pou kwa antre lakay mwen papa. Se wè w depi w manyen dosye sa a papa, talè, talè la ou wè w nan kouri. Ou konprann? Ki dosye? Dosye, dosye nèg ki gen gwo kòb ki pa bay yon goud. Ki pa bay yon goud. Yo kouvri yo, kouvri yo avèk yon manto. Oh an m pa pral fè ankenn moun vin dorvalize m la papa. Notè Jean Henry Céant te reponn tou envitasyon ULCC a. Se sa avoka l konfime mèt Camille Leblanc ke jounal la te pale ak li nan telefòn mèkredi. Lòm de lwa a afime ke. Pa t gen konfwontasyon vre, jan yo te mansyone l nan envitasyon an. Se te yon envitasyon, envitasyon genlè, kontni envitasyon an genlè te fake. Donk, tou de nèg yo di sa k te nan kontni an, lè yo rive, e pa sa k pale. Anpi, yon ti tan y ap fè a nèg yo, genlè yo gen, yo genlè gen yon plan pou mesye yo. Paske uit èdtan vre, yo pa gen anyen de serye. Ou konprann? Epi, tout kò espesyalize lapolis la ap plede moute desann. Moun nan zòn nan pa ka menm ka rantre nan zòn nan. E ou konn ki moun yo bay pase nan zòn nan? Moun ki avèk ti bebe k sot dèyè lekòl, yo ba w pase. Men apre sa, yo pa pran. Si ou di e nan zòn nan ou rete, yo pou ou montre polisye yo pyès ou ya konpa ou yal mete ou kote a pase yo yo bay sa te ka bay nèg yo gwo rale mennen vini anndan ou konprann e nèg yo te ka gen dyare ou konprann pase nèg lap fè kò sa yo monte desann se yon bagay nap fè fèl ou konprann e ke lap veye yon okazyon se yon pwochèn fwa yo yo envite mesye sa yo la ou wè lajan shango.